Dosye Prezidan Jovenel Moise Yè swa, medam, mesye, ansyen Prezidan Michel Joseph Martelly kite peyi Lèzetazini Damerik pou li ranni an Repiblik Dominikèn kote li pral rantre nan peyi Dayiti pou l vin reponn kesyon sou asasina Prezidan Jovenel Moise. Léon Charles, bò kote pa l, gen konvokasyon tou devan jij Cyprien. Nou pral gen pou nou ba w plis detay ak enfòmasyon. Anpil kote nan peyi Dayiti, sitou nan Pòtoprens, nou kapab konstate ebyen gen ponp ki kòmanse pa vle bay gaz. Ebyen kisa bagay sa ye? Eske se ratman gaz ki genyen? M ta ka di non. Ebyen se yon move van k ap soufle pa rapò a batay ki genyen ant mesye Waf Jeremi yo ak nèg Belekou yo ki vin fè Kamyon esans yo pa ka al apwovizyone nan tèminal Varreux. Nou pral ba w anpil detay ak enfòmasyon. Antretan, polisye inite espesyalize ki nan Verrette ak plizyè lòt zòn avwazinant yo, ki yo menm gen difikilte pou yo retire ti kat yo, lanse yon alèt oubyen tou nou kapab di voye yon siyal klè bay Leta santral Wo kòmandman lapolis la pou mande yo voye je gade yo nan fason sa a paske yo menm yo bezwen mwayen pou yo fonksyone, sitiyasyon difisil lè pou y al fè retrè. Nou pral ba w anpil detay ak enfòmasyon tou. Gwo bonjou bonswa pou nou tout, mezanmi pa bliye abòne, pataje, kite yon kòmantè. Dosye yo vrèman anpil nan larepiblik. Jodi a se mèkredi 16 jwen 2026, bon mèkredi tout moun, w ap swiv Tande Koze. Rapidman, mèdam, mèsye, an nou ale ak dosye prezidan Michel Joseph Martelly. Ki sa enfòmasyon an ye? Michel Joseph Martelly te resevwa konvokasyon nan men jij Cyprien k ap enstwi dosye prezidan Jovenel Moïse la pou l vin reponn Kesyon. Pandan jij la e voye envitasyon an, jij la konvoke prezidan an alò, ansyen prezidan an, Michel Joseph Martelly, selon enfomasyon nou jwenn, li te di ke l ap reponn. Li te di ke l ap reponn, li pre pou l vin reponn kesyon.

E se la a li pral pran yon elikoptè pou l antre nan peyi Dayiti pou l al reponn kesyon. Leon Charles gen konvokasyon tou. Donk, zanmi entènot, zanmi k ap koute Érienne St. Pierre yo, li ekstrèmeman enpòtan, esansyèl pou m di nou kisa. E Michel Joseph Martelly, misye gen anpil fanatik. An Ayiti, misye se youn nan lidè la ki trè pwisan nan kesyon politik. Moun ki konprann politik ap konn sa m di a. Donk, gen moun ki konsidere ke rele Michel Joseph Martelly se pou fè politik. Gen moun ki di tou, Michel Joseph Martelly gen men l tranpe nan lanmò Prezidan Jovenel Moïse. Gen moun ki di. Yo pa janm ta kwè sa, yon nèg tankou Joseph Michel Martelly, lidè enfliyan, ki li menm ta al chèche Jovenel Moïse. Medam, mesye, jodi a, pou se li menm ki ta patisipe nan lanmò prezidan Gen moun ki di tou, se paske, a yon moman done, Prezidan Michel Joseph Martelly pa t ann akò avèk Prezidan Jovenel Moïse. E sa k fè w ap wè, souvan fwa, Prezidan Jovenel te konn ap voye de slogan lè l ap pale. M pa ka konprann apre mwen gon lòt prezidan nan peyi a. M pa ka konprann pou m prezidan epi gon nèg ki panse l pi chèf pase m nan peyi a. Gen anpil moun ki te konsidere slogan sa yo tankou slogan prezidan an ap voye bay ex prezidan Michel Joseph Martelly. E gen moun ki di Jovenel pa t ap janm ka mouri san Martelly pa konnen. Piske anpil moun ki te nan kòdwon sekirite Jovenel, se te ekip Michel Joseph Martelly, notaman le fame Dimitri Herard ki etè le kòmandan de l'URGPN a lepòk. Se moun pa Michel Martelly li ye. Dayè, se sou Michel Martelly. Se Michel Martelly ki pral siyen pou li pou yo mete l nan lapolis lè l sot fè katran nan peyi Ekwatè. Donk, zanmi Ergen Sen Pyè yo, moun k ap koute m toupatou la atravè e eta de koze, jodi an, N ap kesyone, èske Prezidan Jovenel Moïse ap jwenn jistis? Èske Prezidan Jovenel Moïse ap jwenn jistis? Èske lè vrè koupab ap kondane? Piske, medam, mesye, m pral di yon bagay ki fò e klè la, lè m pran san m, pran tan m, m ap tande pou e pwosè k ap fèt, Kolonbyen k ap pale, mwen di tèt mwen, Eske nèg yo pa gon pwogramasyon de moun ki dwe arete e gen moun ki pap janm arete nan enstriksyon Jovenel Moïse la? Map poze tèt mwen kesyon eske pa gen moun kap arete e gen lòt moun ki pap janm touche de zentouchab enplike nan lanmò prezidan an? Paske jodi an. Wap wè pwosè ki tap fè bri nan Miami an m pa tande l fè bri ankò m pa konnen twò byen. Dayè Joverlein te di nou l pat moute abò pwosè sa. Donk wi Prezidan Joseph Michel Martelly li kite Lèzetazini an direksyon. de la République Dominicaine, Repiblik Dominikèn, nan direksyon peyi Dayiti pou l al reponn konvokasyon jij Cyprien nan dosye Prezidan Jovenel Moïse la. Se pa premye fwa, ok, se pa premye fwa Prezidan Michel Joseph Martelly, ansyen Prezidan Michel Joseph Martelly, pral reponn kesyon sou dosye lanmò Jovenel. E nou jwenn enfòmasyon ke misye reponn, li di wi, m ap prezan, m ap vin reponn kesyon sou asasina Jovenel la. E si m ta mande yon grenn bagay, si gon grenn kesyon m ta renmen poze, eske prezidan Michel Joseph Martelly vre vre vre vre vre De planifikasyon jiska egzekisyon, se nan nwit 6, 7 la, li pral aprann yon bagay konsa. E sèl sa m ta renmen konnen. M pa gen pouvwa, m pa anyen, m pa anketè, m pa ka di ansyen prezidan Michel Martelly te ladan l. pa ka di l pat ladann tou. Men m ta renmen konnen, eske reyèlman vre, Michel Joseph Martelly, yon nèg ki pwisan nan politik, enfliyan atè a, se nan nwit 6 sèt, menm jan avè mwen menm, senp sitwayen, menm jan avè kèlkeswa moun k ap gade m la senp sitwayen, eske se nan menm nwit sa l ap aprann lanmò prezidan an? E sa m nan men konnen. E m pral pale avèk e kèk fanatik Jovenel pou n ese, n ap eseye pale avè yo nan emisyon an pi ta pou nou ta konnen ki sa reyèlman vre yo panse de envitasyon Michel Joseph Martelly devan jij Cyprien pou l vin reponn keksyon. Lòt enfòmasyon, medam mesye k ap domine aktyalite a, E rapidman ban mwen ale pou kesyon gaz la. Kesyon gaz la, pa gen ratman gaz. Poko gen ratman. Si ap gen ratman gaz li poko kòmanse. Se avan yè la nèg yo ap tire kout bal. Mwens ke 72 heures de tan paka fè gentan gen ratman gaz. Se nèg ponp yo ki konsa menm, depi yo santi gon ti mouvman kap fèt nan vare, yo gentan fèmen ponp yo, yo pa vle bay gaz ankò. Yo pa vle bay gaz ankò, poukisa? Paske, jisteman, yo konnen yo pral fè plis kòb avèl. Kijan yo fè kòb la? Le soir yo vann li nan doum, Pa egzanp, si l ap vann 5 goud, yo vann doum nan l pou 8 goud. Epi doum nan vann li devan ponp lan pou 10 goud. Yo fè 3 goud, nèg k ap vann li an fè 2 goud, moun k ap konsome l la li menm soti pèdan. 1. Gaz sa a li pran anpil lè, w ap wè l pa dire nan machin, li fini rapid. Se lè gaz la soti nan ponp lan lale dirèk nan machin nan. Se pa menm jan lèl soti nan ponp lan lale nan doum, doum metel nan galon, galon, gaz la lè a gentan ale. Gon fòs gaz la pa genyen. Nèg ki gen machin ap konprann sa. M pa konnen m pa teknisyen nan bagay sa yo. E an gwosomodo m ka dil. Enben ki sa k pase? Gen gwo kout bal k ap tire nan Waf Jeremi e Site Solèy, ti mesye ede lekou yo. Lapolis atak sòs la ap frape a nèg yo anba, lapolis atak sòs la ap goumen a nèg yo anba. Vin fè ke anpil katouch ap tire, vin gen difikilte pou kamyon yo al apwovizyone nan tèminal la, se sak fè yo te bloke. M pa konn pou lè w pral gad videyo sa si y ap rekòmanse. Men pa gen ratman gaz nan peyi a. E se sak pa genyen nan sektè prive. Se sak pa genyen anndan leta a ki fè w wè peyi a eta l ye la. Se sèl an Ayiti. Sektè prive, nèg ki gen mwayen, ki gen degouden, se yo k ap fè otorite mache. Nan tout gran peyi, se otorite ki bay direktivite a boujwa. Menm lè boujwa a t ap envesti nan kanpay nèg la, menm lè boujwa a t ap bay lajan lè nèg la pral kandida, men lè nèg la fin chèf, fò l travay nan byennèt popilasyon ki te al vote l la. Boujwa a gen pati pa l, pèp la gen pati pa l. Nèg la leve yon bon maten, yon ti mouvman k genyen pandan lapolis ap goumen pou l kreye blokis. Pou l twouble lapè piblik, li fèmen ponp li, l lage yon ratman gaz. Epi pèsòn pa di l anyen, Leta pa di l anyen. Li kè kal. Nèg yo pa menm gen yon ti krentif pou Leta a, pou di, mesye si yo vin fè yon verifikasyon la, yo wè nou gen gaz, n ap pran gwo amand wi, li gen kontak. Gen bagay k ap kraze peyi a, Neaza, fò w gen kontak. Ou pral fòmate ki la, m gen moun la, ban m rele l m fè l fè l pou ou, fò w gen kontak. Yon bagay kap kraze peyi a wi. Yon gen yon ti jèn li bezwen al depoze pyès li, li bezwen regle yon bagay li di a, yo, ki moun ou ka fè m jwenn la pou fè tèl bagay mwen men peyi a wi. Nan tout gran peyi la kounya la, y ap evolye depi de lwen, nèg a annik pap pap pap bon. Gen peyi la kounya moun pa menm mache a lisans, se nan se nan telefòn moun nan lisans li ye. Rale foto al moutre l. Ok nou menm nou poko la, nou nan bout katon toujou. Kounye a, kèlke swa sa w ap fè an Ayiti, an azwa fò w gen kontak. Fò w gen kontak. A, m bezwen al regle tèl bagay la, e, ou pa gen kontak tèl moun. Eksè dachiv, kontak. Paspò, kontak. Matrikil, kontak. Kat elektoral ki se pyès idantite ke tout sitwayen dwe genyen, fò w gen kontak. A, m fè l, yo pa janm ban mwen l. Ou pa gen kontak la, ou ta fè mwen, yo ta ban mwen l rapid. A, m pral rele yon moun pou ou. Epi Ayiti ap kraze. Nan baye kontak sa, nèg ap kraze jenn fanm san rezon, nèg ap kraze jenn gason san rezon, fanm ap kraze jenn fanm san rezon nan menm baye kontak sa. Moun ap manje lajan moun san rezon, a banm kòb la monchè, m pral lage w, m pral mete w nan lapolis sa la. Epi nèg la pa ka anyen, li pa anyen, li manje kòb la. Jenn fanm nan, wè jenn fanm nan byen anfòm, li gentan la deja li menm, li di a, ok m pral mete w wi, vin kote m. L ap kouche jenn fanm lan. Jenn gason ap kouche jenn gason. Èske ou wè sa m vle di w la? Donk, sa vle di ki sa k pase kounya la zanmi m yo? E, e, e, e, e. Bagay yo vrèman difisil e konplike. Ba yo vreman difisil e konplike. Pou ki sa m di ba yo vreman difisil e konplike? Wi, donk se kon sa ba yo e. Pa egzanp, lè m al mennen ankèt mwen nan dosye ajan besap ki mete pòs peyaj nan limonad, Mwen jwenn verite a e m pral ba ou l tou. Tande byen, se pa yon fab. Mwen pale avèk yon zanmi m ki se yon ajan bsap. Misye pa nan limonad non li menm. Misye pa nan limonad. M pa ka bay manti sa a. Misye di Ekins mwen menm se yon ajan bsap tou. Men mwen m anrejistre, m gen ti kat mwen, bagay nòmalman. Misye di men, Kesyon pòs piyaj nèg yo mete nan limonad la, li pa yon fab non papa. Didier patnè m ou ye bal baw reyalite. Lè nèg la gen zam nan men l, nèg la ap travay. Leta konnen lap travay. Leta just chwazi pa ankadre l. Nèg la fòl jwenn yon mwayen pou l viv menm. Si nèg yo pa vle al vòlè a zam ki nan men yo a, al kase bra moun pran telefòn, kase bra moun. E vòlè kabrit, vòlè bèf yo genyen. Ou konprann sa m vle di w la? Donk sa vle di, nou vin nan sitiyasyon kòm si e nèg yo ap met may pou yo viv. Si y ap goumen a bandi, yo nan brigad, yo nan tout bagay, y ap batay. Misye di against men tou man. Fò nèg yo viv. Kounya lèm di misye ben e bal kòman nèg yo fè jwenn bal pou yo batay. E si yo pa menm ka manje. Nèg yo pa gen frè yo pa gen anyen. E bal. Misye di aah leta konnen nèg yo la. Pase map gade minis anviwònman ki pral fèmen yon. Min, sab! W ap gade yon pil nèg besap ak yon pakèt gwo zam nan men yo. W ap gade yon pil nèg besap ak yon pakèt gwo zam nan men yo. Minis anviwònman an ki pral fèmen yon min sab li jije ki ap fonksyone ilegalman. Wap wè nèg besap yo a gwo zam nan do misye. La nan vil la. Ebyen eh pou ki sa si yo asepte yo gen gwo zam sa yo se paske leta rekonèt yo. Ebyen eh si leta rekonèt yo, leta dwe pran de mezi pou pèmèt ke anpil nan nèg sa yo pa al nan gang. Ay wè wout pòs peyaj nèg yo a la, se wout viv ansanm li ye. Wout pòs peyaj ajan bsap sa yo, se wout viv ansanm li ye. Leta gen pou resposablite, kòm leta a tou li menm li benyen pou zam toujou nan peyi a tou. Leta li menm li pa gen volonte pou sa chanje tou. Pase nèg bsap yo oblije enstale pòs peyaj la pase grangou ap pete fyèl yo. Se sa m jwenn kòm enfòmasyon e li m ba w. E ba mwen dil. Kesyon pos peyaj neg besap yo, se pa yon fim, se pa yon fab. Efektivman vre, neg yo brase chofè yo. Men pou kisa yo oblije fel, paske grangou a pete fyel yo. Se sa m jwenn kom enfomasyon. Laskawobas, plizyè lòt kote ki gen nèg besap yo k ap batay, yo batay bò kote lapolis, leta konnen yo, men yo pa janm jwenn anyen. Polisye a li menm li gen ti kat li, frè misyon li eksetera, chèk li. Nèg besap la li menm ki sou kontwòl. Ministè de lanviwònman, fyèl li ap pete, gaz ap anfle boul grenn ni, kounye a l oblije s on pòs peyaj yo mete pou yo brase. Pase sitiyasyon chak gwoup ajan bsap pa menm e se la frajilite a vin ye. Gen nèg nan bsap la la k gen ti kant ki gen chèk chak mwa nòmalman. Yo legal wi. Yap travay bò primati wi, nan biwo. Gen nèg lòt kote tou. Gen nèg ki nan ministè anviwònman. Gen nèg ki gen bèl machin bsap, anap nan men yo wi. Men gon lòt kote tou nèg sa yo, se brase yo brase, se mande yo mande pou yo viv. Gen lòt kote tou, nèg sa yo se dyaspora tankou zòn Wanament, mesye kanal yo, se dyaspora ki sipòte yo. Dyaspora, òganizasyon ki vini sou kanal la, se yo menm ki ba yo kout men. Men gen yon lòt kote tou, nèg sa yo, yo pa gen anyen nan men yo menm. Menm chen yo pa jwenn pou tranpe kasav yo nan langaj granmoun nan. Donk yo vin oblije enstale pòs peyaj la pou yo ka manje. Ou wè nan ki sa Ayiti tonbe? Ou wè nan ki sa Ayiti tonbe? Mwen jwenn moun ki temwanye m de sa. Mwen vin jwenn yon nèg anndan besap la ki di m Aygen se pou yon fim li ye, se pou yon fab. Men tande byen, ban m ba w rezon an lè w ap pale pou w bay rezon. Nèg yo leta konnen yo la, leta pa òganize anyen pou yo kòm pewòl, nèg ki gen zam ki konn sa, an nèg la gen zam, zam, nèg la gen am afe nan men li, li se chèf nan zòn li, li nan tout tchèk pwent, l ap tcheke, eksetera, men gwòsè gòl zam ni nan men l. Epi, lè l leve le maten, ti trip ap pale gwo trip, ti trip ap makònen ak gwo trip, pandan l gen men gwòsè zam nan men l, kounye a enben, yo enstale. Kounye a, ki di enstale pòs peyaj, di viv ansanm. Klè! Pase nèg la li menm fò l viv. Enben son pòs peyaj 2000 goud. Demen Stevel gen dwa jwenn pi gwo òf nan men gang nan. Genyen k pa pran l, genyen k ap pran l tou. E klè wi. Paske depi w gentan gen 20 moun, 10 moun yon kote, w gen 10 kalte mantalite diferan. E klè. Kòm Ayisyen pa renmen verite nou pral kalonnen m. Depi ou gentan gen 20 moun on kote, pase ann di si nèg yo ka met ansanm yo di bon mesye fò nou viv, ann met on pòs peyaj. Mil senksan goud, de mil goud, aliyen y ap touche nòmalman nan men kamyon pou yo met nan pòch yo, yo gendwa ann di si yo touche yo fè senkant mil goud, 100 mil goud, 200 mil goud pa jou, yo separe l antre yo, chak nèg antre lakay yo a yon minimòm. Kounye a sa k pase, pòs piyaj sa l pral tout kote. Epi, men peyi a. Men peyi a. Men peyi a. De tout lè fason mwen menm, ma gen anyen m ka di. Ma gen anyen m ka di, sof ke sitiyasyon li vreman difisil, li vreman konplike nan peyi ya. E m te di nou sa deja, mwen di nou, e panse pou 30-35, panse pou 2030-35, e sa k gen la, depi se konsa l prale,

Li poko ap fè wonn pòt ok. Kisa lòt lòt dènye enfòmasyon medam mesye e. Genyen polisye nan inite spesyalize ki twouve yo vèrèt plizyè lòt kote ki plenyen anpil. Kisa yo di? Yo gen yon frè misyon ke yo konn ba yo men se an likid plis ti kat yo. Ti kat la li menm yo gen gwo difikilte pou yal pran li pa rapò a wout ki bloke etc. Donk frè misyon an se avèl yo konn kenbe an atandan yo fè relèv pou yo menm pou yo ka al pran kat yo. Donk yo pa jwenn frè misyon an vin fè yo pa ka fonksyone, yap fonksyone mal, yo gen difikilte. Donk nap mande a ou kòmandman lapolis la panse sou ka sa a ok se yon ka trè spesyal nèg ki nan inite spesyalize kap batay kap voye kout zam kap boukante kout zam a bandi maten midi swa paka ap plenyen pou ti frè misyon minimòm ke yo pa jwenn e nap lanse mesaj sa a bay DC a lapolis la. Ok, panse pou mesye yo, paske mwen nèg yo plenyen anpil, nèg yo plenyen anpil, mwen plizyè medya pale de sa, ou konnen, e, gen anpil nèg ki rele, m ap mande nou, DC a la polis la k ap jere administrasyon an, panche sou ka mesye sa yo, nan vèrèt pou n al konnen ki sa bagay la ye, pou pèmèt ke nèg yo jwenn mwayen nan men yo pou yo kapab fonksyone, pou yo vire, pou yo tounen, paske sitiyasyon an Li eksèmeman kritik, li eksèmeman kawotik, ok, donk se konsa bagay yo ye, nèg kap batay sur le terrain, kap boukante kout zam a gang, kap voye bal maten midi swa, pa sipoze ap plenyen pou de minimòm, de bagay ki byen senp ke yo ta de jwenn ke yo pa jwenn. Sa ka sisite nenpòt vye bagay. Se menm jan pou nèg bsap yo wè kale yo mete pòs piyaj yo akoz leta. Donk, enbyen, e Se konsa sitiyasyon an prezante l, zanmi entènot. Mèsi tout moun. Jodi a se mèkredi, yon lòt fwa ankò. Bon mèkredi! Randevou kase pou pita. Ok, babay tout.